Monte live spesyalman pou ti djo. Ou te nou live. M pa konn kijan pou m fè pou m pran ou anba live la ti djo. Share live la tag djo djo pou mwen. Mwen te nou live. M pa konn kijan pou m fè share pou m share. Kijan pou m antre anba live la pou m. Merci Wouyy M pote spesyalman pou ti djo Jojo M pa konn kijan pou m te tab Jojo M pa konn kijan pou m te fè

Ok. Ba m gade nan videyo a. Si gon moun ki fè m. M gen tan gen plizyè moun ki fè m rekwès. Oh my God. Salut, salut, salut. Euh. Master Promo. Qui est Master Promo, mes amis? Euh,

Se zye natirèl li jezi. Eske se zye.
Eske se je natirèl ou sa? Jezi gadon pwoblèm ladan la. Pinga l pi vin nan kabann nan.
Mon amour chéri doudou.
Map tann eh, corona pase pou m ka vin selebre avè w. Se toujou menm amour menm bagay. Ou konnen nou menm Gemini nou nou gen pasyans. Nou pral fete to de foulès, se sak fèm mande tout moun kontinye avèk menm inisyativ la pou yo fè samdi a le zuzu epi pou m vin fete èske se figi l timoun nou menm ki konnen l se li sa jezi gade ti zye l timoun kabrit la oh lèm vini pou nou manje kabrit la nan vakans lan pou nou fè lòbèy eh.
Kesyon, Kote w pran humour sa menm? Kote w jwenn avè l? Kòman w fè fè moun ri konsa? Kòman w fè? Kisa w fè menn pou w leve chak jou pou w.
Gade ti figi l Jezi. Bon, m sipoze konsa.

Menm lè nou gen tout kalite pwoblèm, nou kenbe l pou nou, nou plis sipòte moun e fè monte moun pito, de preferans ke nou montre weakness nou, nou pa fè sa. Sa se Gemini. Nou renmen kriye, nou renmen moun. Menm si nou pa jwenn resiprosite, nou kontinye fè sa n ap fè a. Sa se Gemini. Mezanmi gade zye mesye a. Men mesye te fèm pipi nan kabann nan. Se li Jezi. Mwen lè son fake paj. Mon Dieu. M pa ka tann. Vakans nan maten nan. Men ap tiye tèt la. Yo di m an fòmi. M pa ka tann.
N ap tann sa gouvènman ap di. N ap retann ke to yo fè yon desann la paske.
Nan l ap desann. L ap desann pou gran vakans epi lò bèy.
M pa panse ke Se poutèt sa yo di mezi a se pou 8 jou so nou pral nou pral swiv nou pral swiv chif yo epi apre sa nap konnen. An ok pou 8 jou ok. Se 8 jou ke yo mete kouvrefe a men kounye an fò nal gade poun wè si ka yo ap ogmante toujou kijan vag la ye kijan nap jerel. Nan bon dite. Paske sak enpòtan nan kowona a Pou moun konprann, se pa se pa genyen to de moun k ap pran l lan men to de moun k ap mouri a tou. Wi, li pa bon. Ou gen dwa gen yon pakèt moun ki pran l men yo pa mouri, sa vle di ke w jere l byen.
Non depi yo bwè te, pa gen manti non. Wi men nouvo vag sa a terib wi.
Non, bon te jenjanm se vre. Di dam nan pou mwen pa fè jalouzi, make sure l ba w bwè bon te pou mwen.
Lala.
Di lala pou l ba w bwè bon te jenjanbre, mete bon zonyon vyolèt ladan, mete jiròf. Bay tout ti mesye m yo bwè pou mwen paske m bezwen w, m bezwen chak grenn moun nan kreyòl la. Talè m wè w live m pa konn kijan pou m antre. Mwen te anmwe. Se te mwen menm.

Pal.
Li anvwaye. Li anvwaye. Paske ti nem rete konsa. Nem map map tann. Ade, nou gon mizik, nou gon bagay nou fè nan mitan mizik sa vyendra a pou ou.
Waw. Nou gon bagay nou fè nan mitan mizik sa vyendra a. Epi

Wi ebyen ok kòm se 8 jou e mwen menm m ko wè w la e de yon telefòn map gade w di m kontan m pa menm ka banyon ni touche w eske se li timoun nou konnen l byen m fè moun ri anpil ti djo gen twòp strès. Twòp strès. M pran plezi m pou m fè sa. M konnen gen moun k ap vide kò atè la anba live la. Epi m gen anpil zuzu. Mwen di yo mèsi dèske yo kanpe avè m. Gen nan yo ki di se konnya bagay la pral bèl paske yo prale tou ann Ayiti. Paske lè sa pral gen vakans. Wa sonje m te di w sa. Pa gen otèl nan Petyonvil ki p ap bouk.
Oui se vre. Ti Joe m pral kraze m pral kraze li a eske se ou. Mezanmi gade sa mwen manke. M achte yon sandal pou ou wi m lave pye w m mete l. Hein enben si yo te konn chante yo ta gen yo tou. M achte yon bèl sandal yon bèl yon bèl sandal Gucci m di pou m mete nan pye Akon nan. Timoun eske se yeux l se li sa. Wouyy Jezi men Akon nan. Bon Dieu, men mesye a m bal pipi nan kabann ankò.
Ay. Yes, la fête continue. Nap tann, wi se normal, m dakò ansanm avèk ministère de la santé publique. Se byen sa. Map mande nou pran tou pou yo pran tout me, mesure de prekosyon, lave men, fè tout fè tout sa yo dwe fè epi pran anpil te. Nou menm ayisyen nou pa konn mouri nan kowona. Pran bwè bon te asosi, pran anpil te paske il lè pou mal man pou mal jwenn avèk ti djo. Ah mwen! Ay! Fò mal jwenn a ti djo, bwè te, lave men, bwè di te epi pou mal jwenn a ti djo. Pou mal fè lòbèy. Eske sè li nou menm ki prè. Ti Joe m kontan pale avè w. De menm pou cheri de menm pou La bébé. premyè fwa depi lè m ap fè sa se pou la premyè fwa m kontan. Ah Ti Apresye Joe li. m m renmen sa m m di Bondye mèsi pou manman w a madanm ou a fanmi w ki ban nou Ti Joe. ki ban nou grenn bagay sa, bèl ti bagay sa. Pou mete pawòl, pou di bagay, pou fè kè nou kontan. Yon chante, son senk etwal li ye. Leve kò, fese kò a tè, ponpe, son senk etwal. Yon chante, oh my God, tout moun ap chante. M deside ane sa a pou m onore icon sa a. Icon ke m t ap gade depi nan Metropole, depi nan Konpa Kreyòl pou jounen jodi a nan Kreyòl la. Gade, nou menm avèk tout zuzu a, in behalf of me and all my zuzu, nou pral onore icon sa a tout de bon. Gade ti figi l, se li sa souple?

Bagay la ap bèy ki sa atcha. Kowona fè vit ale tande m pral kale kòm. Ouyy. Se ale mwen prale kanaran. An tou ka, an tou ka nou pa revoute.
Nou pa revoute. Menm si wout la long mwen pasyan. Se ale mwen pral m pasyan. Salye timoun yo pou mwen, mèsi pou manman w, mèsi pou chak grenn moun lakay ou, mèsi oh my God, mèsi, mèsi nou e gade tout moun pran tan yo pou yo onore yon basketè ameriken, yo pran tan pou yo onore yon bann moun yo pa menm ka wè menm, yo pa yo pap janm wè yo, bagay ke m fè nan vi m, m pa janm wè moun yo pou yo di m mèsi.

Se konnya pou m di I love you avèk lajan nan pòch mwen, I love you avèk bèl kado, gade m achte seri de, m achte m gon sandal m achte pou wap renmen l Jojo, pinga moun rele mesye a Jojo se sèl mwen k bay non. Di yo sa wi, di yo e sè e pou ou non sa ye. Non sa se pou mwen menm sèlman. Se sak fè m pa gen m regrèt m pap jwenn manmi m te pote kado pou m ba li pou fèt dèmen an pou m di l mèsi. Madanm nan gen grenn pitit gason l leve pitit li edike konsa ti djo pa kite pa kite atis fèl fèl tèt li wo se vrè manje mo sa vrè manje mo ti djo al love you so much and guess what mwen di zuzu yo se pou roule Mercedes bwat la e map mande yo pou yo kontinye paske m toujou ba yo zèl la

M limite zuzu m pran 200 zuzu a 500 dola ou paka di anyen se evite m evite w si w pale map klik m peze bouton an m reti w alò kòm m renmen w anpil anpil anpil kòm icon m pap fè w sa map kite w la men w paka di anyen paske ou pa konnen sa kap fèt la se pou la premyè fwa nou pale depi jou ke map fè sa e se pa pou di m Nou te konn pale deja oubyen nou te fè yon aranjman? Non. Sa te nan tèt mwen, m ap suiv ou, m ap wè konpòteman ou, m ap wè jan w aji, epi m ap gade jan w trete dam nan k ap travay la, epi m wè madam nan se yon ewo tou, menm li m te pote kado pou li, sipriz toujou. An gade! M pral fè lòbèy, yo nan wout. Kounya la m bezwen voye malèt mwen yo pi devan epi kounya la m pral fete w. Li pap le 29 jen, l ap on dat ilteryè kote Zuzu pral reyini epi m ap piksyonnen yo. Sa m ap zongle, sa m ap mode, ou menm lè m wè w menm m ap.

Ah, nan nan nan nan nan. Ou pa ti moun nan. Ouii, map repete a jazz la. M fè mizik ka. M fon bèl mizik pou ou. Pou anpil rezon m pap fò tande ti kal ladan. Euh, m fon bèl mizik anivèsè pou ou. Euh, Ou konnen nou legliz, nou nan koral, nou chante. Nou ka fè lòbèy si nou vle. Ou tap kontan, ou tap kriye, pase nou renmen kriye. Hein? Fon bèl mizik. Ou wè mizik sa a, lè l lage s on hit. Ou mèt kwè sa m di w la. On hit. Maten m di Rutshelle ban m bò tande mizik Rutshelle mete men nan tèt. Li di Natacha kilè w gentan fè l? Rutshelle di kilè w gentan fè l? M di aa pou Akon nan. Monchè Monchè map tann ou tou. Map tann ou anpil. Map tann ou anpil. Kòman pou ta fè pa tann mwen an.
Ti kèm gen tan achte. M mande Vanessa oh my God. Men Van yon lòt moun ankò. Vanessa. Ti djo ou gon bon moun. Ou gon bon manager. She's oh my God. Shh madanm nan fèm renmenl je n'ai rien à dire Vanessa de bien Vanessa oh my God I love her m konnen si Vanessa ap tandem Vanessa I love you very much epi m diw mèsi tou pou ti joke chak grenn moun ki bò kote w ki fon bagay ki byen pou ou kòmsi m santim ta di moun nan mèsi m ta peyel di Lili pou mwen baw ti manje a pou mwen silvouplè Lala grese pou mwen pou mwen Lala, di lala grese pou mwen pou mwen pase fò gen vwa pou chante e e e se ale mwen prale kanaran menm si rout la long mwen pasyan se ale mwen prale kanaran menm si rout la long li long li long oh m konn aswe wap byen domi jemo renmen moun ki onore yo Antouka M renmen w I love you so much I love you so much what I'm doing I love it Gade M pral rakonte yon bagay M pral rakonte yon bagay la Mwen te konn tande Natacha Mwen Mwen pa le byen de fanatik ki konn ap kòt videyo yo epi k ap bwè t kas yo. Epi on jou, mwen monte sou paj ou a, epi m al gade sa w ap fè. Paske mwen se yon moun ki renmen ri, mwen se yon moun ki, mwen toujou de bonne humeur, m renmen, m renmen de bagay, e sitou, de bagay ki diferan ke m pa wè chak jou. M ale, m pran san m. Epi se te lè sa a ke w t ap fè yon live sou pwòpwete, sou ijyèn medam yo, bagay sa yo eksetera. Epi m pran san m m ap gade. Leve lave bouboun ou. Leve lave bouboun ou ban mwen. E mesye, epi mwen tèlman ap ri bagay la, mwen kòt, tande, m al kòt chak ti videyo, m kite yo la. Mwen kòt yo, m kite yo la. Epi yon bon jou sou TikTok, m rete m di bon, Natacha rantre ava avè m, m pral anmède Natacha. M pral, m pral, m pral chare tout sa w fè yo. Epi monchè, sou TikTok la, m fè premye videyo a, he he, woy, eksetera. Epi se gade mwen gade epi m wè nan emisyon yo kounye a ou kòmanse ap pale de mizik yo. Men, Chachou m ap di w sa sensèman, M poko janm jwenn yon moun fè sa wap fè a la pou ankenn atis. Fò ta gon Natacha. M pap pale de mwen menm.
M pa pale de mwen menm. Pou nenpòt atis.
M pap pale de mwen menm non. M pap pale de mwen menm. Ou konn wè de animatè radyo petèt ke ou peye pwomosyon, ou di mwen eske ou gon dil pwomosyonèl avèk yo etc ki pale de yon atis oubyen ki whatever. Men sa ke w ap fè yo, sa w fè pou Bedjine, sa w fè pou Shishi, sa w fè pou, pou sa w ap fè la a jodi a pou Ti Djo, Petèt ke anpil moun pa konprann ke anpil moun ta sipoze fè sa deja pou de moun ki merite bokou plis ke nou, men ki pa janm fè l, ki pa janm wè wout sa. Paske Ayisyen toujou panse ke lè w onore yon moun oubyen lè w mete yon moun an valè, petèt ke se bese w bese tèt ou, ou di mwens se paske yo peye w pou sa, ou di mwens yo gen yon konplèks denferyorite ou de siperyorite. Epi m di tèt mwen gèt she's amazing kòman li fè fè sa men se jan w fè l la paske ou konnen w danse ou konnen w gon jan w vire w bay do a epi w konprann w ap depoze pa bagay w konprann w ap vire pou fre so Èske mwen fè l? bagay la Pou m fè l fann wi M non fè ti makak it's amazing it's amazing jan w fè l la L ap retire strès pou moun yo
Jan w fè l la ekstwòdinè. Epi monchè, se apati de la ke m di tèt mwen, kèt! Gad yon solèy ki la a. Epi pèsòn moun pa wè l. Gad yon solèy! Fò gen plis moun ki wè solèy la. Pa ka gen kalite limyè sa la a. Pa ka gen kalite ekleraj sa la a pou moun pa pran priz ladan l. Fò tout moun wè l. E se konsa m kòmanse ap poste bagay ou yo tou, de plis an plis. Paske, m pa, ou pral konprann sa m ap di a paske Ou son jemo menm jan e m sur sèten tou ke w pa ou pa gen pwoblèm. Pèson moun pa konprann ke le plis ke w pwopaje limyè se le plis ke w jwenn limyè. Oh yes, oh yes, definitely,
definitely. Mwen te ka wè l kòm atis, menm jan gen yon pakèt atis ki te ka petèt wè ke w ap fè sa, epi li pa sispann kontinye pa lafòs. Ki te ka petèt, ki pa menm di m, ki pa menm gade m menm. Vwala.
Donk sa vle di, egzakteman. Donk sa vle di ke lè m wè limyè sa a, m di men se pa posib. Pa ka gen limyè sa a la pou nou pa wè l. Pa ka gen limyè sa a la pou mwen menm mwen pa chè sa a. Paske sa a se, se yon bagay ekstwòdinè menn. Se yon bagay ekstwòdinè k ap rive m, menm pèsonèlman. Paske sa k komik la se ke mwen avè w youn pa konn lòt. Ou dakò? Nou pa janm nan pale, se pa yon bagay ki planifye, se pa yon bagay ki yon envite. Premye fwa nou foun foun fes kol. Vwala, premye fwa nan pale, egzakteman. Don, sak bel la se ke le limye sa pou pa pou pa je, ni mwen m kontan, ni ou kontan. Se sak mwen e lal nan chile la. E nou tou le de api a love la. E ou men mou pose se sou Facebook. Ou pose se sou Facebook, mwen m la depi nan radyo metropol, map veye ou. Lè fi a, lè fi a son ewo lan tranbleman de tè la, lè l sove timoun nou yo, m ap gade. Lè w danse avè l la tou, m ap gade. Tout sa w fè, m ap suiv ou. Paske m pran senk, m pran nou senk, m di nou senk sa yo m pral onore yo, nou. M di m ap kòmanse yonn pa yonn. Epi gen, m te pran de fi, epi twa gason, paske m di m ap kòmanse. Paske m gen anpil moun m renmen. Epi, se byen domaj, yonn nan fi yo imilye m. M di ok, it's ok, m di next epi m di chante sa m renmen l anpil, m ta pale si m te ka fò m kore fò m pou m pran yon fanm anvan m di ban m pran T-Joe. M di T-Joe m se T-Joe m ap gade lontan, ban m onore T-Joe m. M di m pral mande zuzu m pou kanpe dèyè m e zuzu yo kanpe dèyè m. Avyon pa gen plas, otèl pak. Gade T-Joe, ou pral wè koze. Map tann gouvènman an fin di peyi a louvri pou wè zuzu k pral vin nan bal la. Non non gen pil moun ki bezwen wè nou chachou gen pil moun ki bezwen wèw ou menm patikilyèman map di w sa kareman m pa tout moun ki anba live yo la a sèvi m temwen gon pakèt moun chachou ki anvi wèw ayiti. Ti Djo de lò kòb lo de lò de lò voye lèt la ban mwen an. A jodi a m gen 300 moun ki di m mèsi Jezi m ap ka ale timoun yo ap nan vakans. Natacha I love you m renmen w a mò wi Bondye m renmen w m renmen Ti Djo gen ki di m renmen w m renmen Ti Djo Natacha oh my God m pa prale Ndyenbe gentan book, gentan fè rezèvasyon otèl ou. Pral gon avènman, se pa yon evènman, se yon avènman. Paske se pou la premyè fwa dan listwa Dayiti ke nou pral onore yon mega star. Mon icon. Mesye JoJo.
Mèsi mon amour, mèsi anpil cheri doudou. M pap kite w twòp, m pap kite w, m pap kenbe w twòp non. Paske w konnen si moun yo fè nou pale ankò, pap gen sipriz ankò. Ou konn sa? Nou pa pral di anyen.
Yo pral fè nou pale twòp. Yo pral fè nou pale twòp.
Men an tou ka, mwen pwomèt ou sa ke menm avè w nou pral le koup de lane. Ou tande?
Donk ke ou menm avè m pral? Le koup de lane.
Oh jeyès! Oh yes! Oh yes! Oh yes! Le couple de l'année gade yo pral peye pou yo wè sa yo pral wèl e yap peye pou yo wèl nan tout peyi du monde ou mèt make sa wèm diw la. Oh bon m gentan konnenl bon m gentan konnenl se sal ye menm ou resevwal se sal ye epi zuzu nou nou gen zuzu de prentu ki kanpe dèyè nou se sam renmen an waw se Bondye k ba moun moun nan. Ti Joe I love you. Bòn sware cheri m pap kenbe w twòp.
Gade w pou la premyè fwa w jwenn yon moun mwen mwen mwen ou santi w ta kenbe moun nan w pich kannèl ou mode l ou zongle l men se de yon telefòn se telefòn nan m pral mode la m pa vle dan m kase. Bye bye mon amour bonne nuit cheri. Merci. Bye bye. Mwa. Ou met rakoche. Ou konnen m pa konn bagay la fè men bagay. Wi, se te Jojo. M renmen mesye a, mesye a senp. M renmen l. Se pou li m te monte wi. Enben m desann stage la. M desann stage la. Map salye 3346 moun wi mtap pale avèk Icon nan Megastar la kitem diw pa bliye ou menm ki poko fè rezèvasyon dotèl ou ou tande gouvènman peyi a sèlman bay 8 jou pou fèmen peyi a pou yo ka pou yo ka wè si yo te ka desann sa kap pase a kowona lòt bagay kap pase a alò. gentan rele ki non m gentan rele tout otèl pou fè rezèvasyon gade ou bezwen gran televizyon pou gade sa k pral fèt la yon selebrasyon ekstraòdinè yon bagay espesyal avèk yon icon ayisyen milat la. Map toujou mande zuzu yo sa poko voye zèl pa yo gad fò lonje zong ou bon m paka peye 250 dola pou m fè zong mwen m kitel atè fòm lonje l konnya yo rayi m la si w te konn jan tou ta la a. M mande zuzu yo paske m te chwazi 200 zuzu map mande kontinye fè devan nou paske fòl woule bwat la ti Mercedes bwat la m tap renmen wèl nan koulè blan mulat la nan koulè blan nan ti bwat la map mande 200 zuzu a 500 dola pou yo kontinye fè sèl la telefòn nan se 717 3 00 80 56 sou 6 an Ayiti. wap voyel pa moncash rele Vanessa si se an ameriken wap balil oubyen si se moncash m pa konn si an 3 fwa wap fèl telefòn nan se 48 23 23 23 kitem diw kòmanse fè rezèvasyon peyi a lòk pou 8 jou dat lap bay trè byento. ou ka pa gen tan jwenn plas pou patisipe, pou antre nan lòbèy sa, nan avèneman ki pral fèt nan El Rancho, kote nou pral onore yon atis ayisyen, la mega star, moun aykòn nan, JoJo. Merci tout le monde, bonne soirée à vous tous. Gade ti zye m piti paske m sot pale a mesye a men se pa yon pwoblèm pou mwen. Fini m fè a men la mè kriye. Merci pou les cœurs, merci pou les cœurs. M apre kriye wi mezanmi. Ou kwè se nèg la sa m pale a nèg la. M ap malad Jezi m pral malad aswè a. M pral malad men m ap tranble. Timoun men m ap tranble nou pa konn ki te ki bon pou tranbleman. Tchelele kòkòt. Konpoze w, m okipe. M okipe a chantè a, m okipe. Konpoze cheri, konpoze toutou. M okipa chantè a. Bòn sware. Bizou tout moun. Mwa. Gade yon zèk pral gen nan Gade yon pwoblèm ki pral gen nan Pòtoprens. Gade. Kòmanse rezève otèl ou. Timoun pral gen lòbèy. Gade Ay manman pitit Marivant. Bisou tout moun. Babay. Mezanmi gad on pwoblèm.